Bonjour ou bonsoir suivant kote nap tande video sa. Jodi a nap fè 14 èm kou psikanaliz an kreyòl la. Nou pral pale ou de diferans antre kastrasyon, fristrasyon, privasyon. Nan trèzyèm kou a nou te pale w de kastrasyon kay Freud e kay Lacan. Jodi a n ap fè diferans lan pou ou pou w pa konfonn mo sa yo. Lè yo di yon moun nan kastrasyon, lè yo di yon moun nan fristrasyon, lè yo di yon moun nan privasyon. Lè nou di sa nou pa di menm bagay. N ap kòmanse pa privasyon an. Privasyon an se yon mank li ye. Se yon mank reyèl. Lè nou pran yon machin pa egzanp, nou retire yon kawotyou ladan. Tout moun konstate ke kawotyou a pa nan machin nan. Donk, machin nan li gen yon mank reyèl. Men frustrasyon an pa menm bagay. E m ap ensiste sou frustrasyon an paske an Ayiti nou toujou ap di moun frustre. Vire tounen, nèg la, ou gen diskisyon avè l, puiske l nan w bèl dyòb, li di w frustre. E nou pral wè ke fristrasyon an li inevitab. Sètadi ou pa ka evite fristrasyon an. Tout moun nan fristrasyon. Poukisa? Se paske fristrasyon an nou wè li nan yon lojik de domaj e revandikasyon. Yon moun nan yon sosyete toujou fè efò pou l genyen yon pil bagay nan lavi l. Yon moun toujou gen anvi, l gen dezi. Men, moun nan konn fè anpil efò. li pa jwenn sa l bezwen an. Donk moun nan estime ke gen yon domaj. Donk moun nan fristre. Puiske sa yo dwe ba li a, swa afeksyon, swa byen materyèl, swa salè, yo pa ba li l, puiske moun nan pa ka viv de travay li, moun nan fristre. E anplis, lè moun nan konstate ke gen moun ki pa p fè efò, gen moun ki nan koripsyon, k ap posede anpil richès, tandi ke li menm, li mache nan prensip sosyete a, li fè tout efò sosyete a mande legalman, li pa jwenn sa l bezwen yo, li fristre. Sa s on egzanp konkrè nou pran. Men! Foustrasyon an antan ke mank, se yon mank imajinè li ye. Lè moun nan foustre, se pa yon bagay ke l te genyen, jan n te pran egzanp kawotyou nan machin nan ke yo te retire a, se pa yon bagay ke l te gen yo retire nan men l, men se yon bagay li goumen pou li, se yon bagay li vle, se yon bagay l ap chèche ke l pa jwenn li, li vin nan desepsyon, epi li tonbe nan foustrasyon. Donk se desepsyon k fè moun fristre. E depi w piti w nan fristrasyon. Paske a on moman done, timoun nan, li toujou ap atann ke manman l ba l plis afeksyon ke lòt yo. Li toujou ta renmen ke li se sèlman objè ke manman l ap adore, ap dezire. Men, lè l konstate ke se lekontrè, Li frustre. Donk frustration an li nan nature moun. Se nannan moun nan li ye tou. Bon moun nan gen plizyè nannan. Men se youn nan nannan yon moun frustration an. E yon sosyete bouje, evolye paske gen frustration, paske gen mouvman. Toutan mouvman k ap fèt nan sendika pou mande ogmantasyon salè, li gen fristrasyon nan baz li. Mezanmi, fristrasyon pa yon move bagay. Sispann di moun fristre pou nenpòt sikonstans pandan ke nan tèt nou nou panse se joure n ap joure moun nan. Fristrasyon pa yon jouman. Donk nou te pale w de privasyon an e fristrasyon an. Se 2 mank. Privasyon an se yon mank reyèl. Fristrasyon an se yon mank imajinè. Paske se nan imajinasyon w ke ou pèdi yon bagay. Gon bagay yo te dwe ba ou, yo pa ba ou l. Donk mank lan li nan tèt ou. Tandike privasyon an, mank lan reyèl. Lè moun nan pran kawotyou a nan machin ou, donk ou konstate yon mank reyèl, se yon privasyon li ye. Li diferan de fristrasyon an mezanmi. An n pale de kastrasyon an, ki tip de mank li ye mezanmi? Dènyèman nou te ensiste de kastrasyon kay Lakan Nou te di w ke depi ke ou pase pa la pawòl la, e pa nenpòt pawòl non, pawòl sosyete a admèt, pawòl ki gen lòd ladan, pawòl ke tout moun dwe di, paske gen bagay ou pa dwe di, depi w ap di yo se moun fou. Depi w pase pa lwa de la pawòl,

ki kay tout moun ki pale. Paske lè w nan sosyete a w ap pale, ou pa di nenpòt bagay, ou respekte prensip yo, sa w dwe di, sa w pa dwe di, sof moun fou ki di sa l vle, ki delire jan l vle. Lè w nan sosyete a, ou respekte pawòl ki gen règ ladan. Pawòl ki di, Men sa pou fè, men sa pou pa fè. E se pawòl sa ki gen lalwa ladan ki kastre moun. Se lwa sa ki. pase pa senbòl nou rele langaj la ki kastre moun. Se sa k fè nou di, lè w nan kastrasyon ou nan yon mak senbolik. Donk mank lan senbolik. Tandi ke privasyon an se yon mank reyèl, fwistrasyon an se yon mank imajinè li ye. Tout moun dwe pase pa kastrasyon depi w pale pawòl ki sanse, pawòl ki gen prensip. E depi w ap viv nan sosyete, ou sibi lwa ki pase pa pawòl. Se sa k fè nan peyi devlope yo, ant parantèz, nan peyi k ap mache byen yo, ant parantèz, Gen pil moun ki envesti, yo tèlman peye taks, enpo, taks enpo a se règ, lalwa, yo konn kite peyi sa yo pou yo al nan yon lòt peyi. Se paske moun sa yo kastre ki fè ke y ap fui kastrasyon an. Donk kastrasyon an se yon mak ki pase pa

Menm moun fou a gen de lè, li pa, li pase pa règ la. Se paske l pase pa règ la ki fè ke l sòti ladan. Li nan sa Lacan rele forclusion an. Bon, s on gwo mo, on mo franse, m gen pou m, m gen pou m antre nan detay ladan, m ap esplike nou l byento. Donk, se pa konplike. Men, avan m ale. M pral di de twa bagay ki ka parèt difisil lè nou pale de mank yo. Lè nou di gon mank, mank kisa? Se mank yon objè, nèspa? Nan privasyon an, ki son mank reyèl, men objè sa, kibò l ye? Eske objè sa a, li pa egziste ankò? Objè a toujou nan plas li, paske objè a okipe plas kò li. Yon objè toujou nan plas li, menm lè l pa nan machin nan ankò. Se nan tèt ou Se nan pawòl wap di ou di ke objè a te dwe nan machin nan pa egzanp kawotyou a men kote objè a ye a se plas li li ye objè a pa pèdi se sak fè objè sa a nou di objè privasyon an li senbolik paske se nan bouch ou se nan se nan se nan diskou wap di wap anplwaye yo ke ou di objè a Li te dwe nan machin nan, li pa nan machin nan. Men objè a toujou la. Donk objè a, kastrasyon an, objè, ekskize, objè privasyon an, se yon objè senbolik li ye. E foustrasyon an menm? ki son mank, nou te di son mank imajinè, se nan imajinasyon nan tèt ou ke w manke l, ou di w te travay pou w te genyen tèl tip de salè yo pa ba ou l, men salè a nan tèt ou, son mank ki nan tèt ou, se pa yon mank reyèl li ye, paske w pa t genyen l deja, yo pran l nan men w. Donk, son mank imajinè, men objè a li reyèl, paske w konn sa w vle a, ou konn sa w ap chèche a. Ou bezwen richès. Ou bezwen mwayen pou fonksyone paske w son anplwaye, ou travay di, ou kòmanse travay depi 8 è di maten, ou fini jiska 4 è, yo pa peye w ase tandi ke antrepriz la ou biznis kote w ap travay ladan an li rantre anpil lajan men yo pa ba ou sa yo dwe ba ou. Objè sa li reyèl, ou konn kote l ye. Men mank lan son mank imajinè men objè a reyèl. E kastrasyon an menm? Lè yon timoun, pa egzanp, si nou nan Freud, panse ke yo ka anlve, li pè pou yo pa koupe peni li, èske objè a reyèl? Non. Se yon objè imajinè li ye. Objè kastrasyon an se yon objè imajinè li ye. Paske yo pa janm kastre moun nan vre, yon ti be, yon ti gason vre. Lè ti, ti gason an panse ke manman l te genyen yon kiki, map pale de timoun nan etap evolisyon psichik li, yon timoun piti kapab panse sa, ke yo fè manman yon enjistis yo anlve ti diferans lan kiki nou konn sa m pap anplwaye mo a paske mo a ka parèt vilgè lè timoun nan panse sa ke yo anlve l men se sa yo rele objè falik la, falus la se yon objè imajinè li ye objè a se pa yon objè ki te la reyèlman Se nan imajinasyon l. Donk se sa mwen te vle pote ba nou jodi a. M ap konseye nou al li liv sa a ki se La relation d'objet de Jacques Lacan ki kapab ede nou apwofondi sa m sot di yo la. Mwen konnen ke tout sa m di yo pa fasil a konprann, men omwen m panse ke menm 50 pou san nan sa m di yo, n ap rive konprann. Mwen di tout moun orevwa, men pa bliye abòne a chèn YouTube la pou toujou genyen videyo yo.